E bonswa mèdam mesye ankò yon lòt fwa se mwen menm pwofesè Paul Henri Fontaine nan ka vin fon ti rale avè w sou istwa Dayiti. Jodi a nou pral pale w de yon gason, yon vanyan gason e ki ki fè non li nan listwa Dayiti ki te Chalmay Peralt ki te gen mouvman kako. Kako bon sa k fè yo te rele mouvman kako se paske gwoup ki te e nan mouvman sa yo ti kann abiye avèk wòb gwo ble karako konsa menm jan w wè m ye la a karako donk yo te rele yo kako donk brèf se konsa donk se chalmay peral ki te inisye mouvman sa a. Lè chalmay peral fèt 10 oktòb Manman Chalmay Peral rele l François Borja. Men, epi apre sa yo vin ajoute Chalmay. Donk, finalman, yo vin rele François Borja Chalmay Peralt. Chalmay fè tout jenès li nan Pòtoprens. Misye te nan pansyon kay Paul Benoît, ki te yon seminaris lè sa a. Lekòl li a te rele Chez Monsieur Benoît. Epi elèv yo, li te konn voye yo al konpoze kay frè Sen Lwi de Gonzag, epi frè yo menm te vin aksepte pi fò elèv ki e e e Mesye Benwa te bay pote nan lekòl la. An an avril 1900, frè Sen Lwi yo te a laj de 14 an, Chalmay Peral vin antre nan Senlwi. Misye te trè entelijan, misye te toujou fè mwayèn li. Chak ane, misye te toujou chaje klas. An fevriye 1904, e a laj de 18 an, Chalmay Peral te kite Senlwi, lè sa nan klas katriyèm. Epi, misye, se menm ane sa a papa l te mouri tou. Men, se manman Chalmay Peral ki te kenbe li, ki te e, akonpaye l nan lekòl. Manman l se te yon komèsant li te ye, k ap achte an gwo, an vann an detay nan Ench, Tomon, Mayisay. Li te konn vann dousman, li te konn vann dous avèk e rapadou, ou konprann. Chalmay te vin fè 1 an Pòtoprens, pi se t ap suiv yon staj an apantè, pi sa misye vin antre Ench, l al fè agrikilti. sou pwopriyete manman l te achte, papa l te kite pou li lè sa a. Chalmay, misye te konn al legliz chak dimanch, misye se bon katolik li te ye. Misye se yon fan kè l te ye tou, Chalmay Perat la. E pi, an menm tan tou, misye se yon nèg tou, medam yo pa t anpè avè l non. Misye te renmen medam yo, tout moun. Nenpòt klas, misye pa t gen klas li menm. Tout sa k vini, yo pase.

Le 17 out 1915, apre okipasyon amerikèn nan te vin gen 20 jou lè sa a, e yon bato de gè ameriken vin pase Chalmay Peral lòd pou remèt li biwo. Chalmay menm se pa moun ki pran lòd, li voye ekri Dartignave ki te prezidan alepòk, li di l kisa pou l fè. Dartignave di Chalmay konsa, ou tou revoke. Chalmay kite Leyogàn lè sa a, li antre Yèl, se lè sa Kako pral fòme. An 1918, yo te di Chalmay, misye te otè yon atak ki te fèt nan yon kazèn Hench. Kounye a, misye pral eseye travèse fwontyè pou l ale Lwikane. Yo arete misye, yo jije misye epi yo kondane l a 5 an. Travaux forcés. Kounye a, pandan misye te gon jandam k ap siveye l, l ap bale lari nan Okap, misye pran tèt jandam nan yo vin sove, nèg yo mawon, 3 septanm 1918, nèg yo pran mòn pou yo, Chalmay vin rasanble yon pakèt peyizan lè sa a ki te vin kont kòve a. Se la kako a pral fonde. Epi, avèk tout peyizan sa yo, Chalmay Peyera al vin moute lame kako a, epi li deklare lagè kont endepandans, kont okipasyon amerikèn. Wap vin wè Bernard Batraville ki nan Latibonit. Nèg yo fè jendam ayisyen yo pase yon pakèt mizè lè sa a. Lè marin ameriken yo vin wè sa, yo vin antre nan batay la epi lè sa a w ap vin wè te gen yon afè de 131 frap m kwè, 131 batay kako Chalmay Perany yo te avèk Benwa Batravil te fè kont marin ameriken yo avèk jendam ayisyen yo. 6 oktòb 1919 nan maten, Chalmay ki te nan tèt yon tèt mòn kabarè li voye ekri diplomat angle a, li di l pou l met tèt li ansanm avèk tout kò diplomatik yo epi komite relijyez yo pou yo jwenn yon solisyon nan sitiyasyon sa a. Chaje dafè angle a li pa t janm reponn sa l bay. Pi ta, twa sou kakou anvayi Pòtoprens epi lè sa a, gen yon kapitèn ameriken ki te rele Heineken epi misye vin mete avi de rechèch dèyè Chalmay. Men, Shalma e bon moun ou te ka jwenn fasil. Misye pa t dòmi menm kote a chak swa. Epi pèp la te te kwè nan li tou. Epi te gen katye jeneral li nan fò kapwa, yon fò ki te anglè te bati e sou tèt mòn nan Gran Rivyè di Nò lè sa. Vin gen Jean Baptiste Conze, yon ansyen jeneral kako ki te fè kouri bri nan Grann Rivyè ke li te fatige avèk afè blan okipe peyi a, e avèk Jean Edmond François, yon ansyen jandam ki te dezète lame, yo pral jwenn kako yo tou. Men, Conze se yon espyon li te ye. Heineken te konn bay kleren avèk manje. Konze al jwenn Chalmay Fòk Kapwa. Gen jan Edmond Franswa e defwa avèk Konze k ap desann pou al bay Heineken rapò pou di sa k ap pase nan fò a. Konze ajan doub. Li konn bay Chalmay rapò tou.

Vin pran yon lank wouj li mete sou tout bra li, lank wouj yon fason pou l fè moun yo kwè ke Karakò yo te blese l lè l t al atake Fò Kapwa. Epi se manti, se pa vre. Pa t gen atak ki te fèt sou Fò Kapwa. Lè sa a, se yon kaponnay ke Ayniken te fè avèk koze. Kounye a, yo voye di chalbari yo prè pou atake Ameriken yo. Yo pral fon jan pou yo pran komin Gran Rivyè di Nò. Chalbari menm menm menm te wè son bon ide. Epi, abiye an gwo ble kako sou cheval li, chapo nan tèt li epi non, nan tèt, a la tèt de 1200 kako. Li kite Latibonit, li rive Fò Kapwa 20 oktòb 1919. Misye te gen plan pou l te vin tann rezilta atak la a kèlke kilomèt Gran Rivyè di Nò. Rèneken te okouran lè sa a, epi lè sa a misye te vin fòtifye gadizon Gran Rivyè li a epi te gen Divalye a, Sen Rafayèl, yon pakèt militè Epi se sa ki fè Chalmay vin pran nan pèlen. Epi pa te yon fason pou l fè pou l sòti. 31 oktòb 1919, nan la sware, kaptèn Henneken avèk tout William, William Burton, yon kapral ameriken, yo nwasi figi yo epi alatèt de kòmand, kòmandman 18 jandam ayisyen ki abiye an kako, y al tann yon pyèj pou yo asasine Chalmay. menm kote li te gen pou l vin retann rezilta atak ki kòz li te gen pou l moute kont ganizon ameriken yo. Epi, lè ane ken rive, te gen plis ke plis ke 700 kako ki te la, men jan yo t ap atann ni an, Chalmay pa t la, Chalmay pa t vini lè sa a, li te tann konze voye yon delegasyon pou anonse nouvèl la epi lè sa Heineken vin pran okazyon epi li deside pran yon delegasyon pou l bay Chalmay nouvèl la apre ke li fin pase sou 6 pòt Kako li te gen yon modepas ki te Jeneral Jan chak pòs li travèse l di Jeneral Jan se te modpas la pou l ka rive kote kan Chalmay Pè a te ye jou swa sa a. Nou konprann? Se konsa bagay la te pase. Kan Chalmay la te sou tèt yon ravin pre Mòd Ponpe, w ap vin yon ravin sa vin rele ravin Chalmay jodi a. Jan Èdmon Franswa Li tap montrel kiyès ki chalmay la li montre Heineken Heineken rale revolvèl li bay chalmay 2 bal epi tout moun nan fò a tonbe tire epi se to dezòd ki te fèt lè sa ki te tabli nan kan donk se konsa yo pran kadav chalmay nan maten yo metel sou bourik yo desann avèl gran rivyè di nò te gen yon pè ki te ba l yon dènye sakreman apre sa a, yo pran kadav Chalmay sou yon pòt, yo antre avè l Okap, e otopsi kadav Chalmay Peral revele ke l pran 2 bal nan kè li, donk se konsa Chalmay Peralt te mouri a laj de 34 an. Yo te ekspoze kadav misye nan kazèn Okap epi yo te antere l Chabè le 2 novanm 1919. Se konsa Chalmay Peralt te mouri apre Vincent te vin fè deterizosman, yo te vin ba l fineral nasyonal, yo te vin antere l nan simityè Okap. Apre asasina Chalmay, Benoît Batraville te vle kontinye lit la, men 19 me 1920 yon sèl fwa, Benoît Batraville te vin mouri tou nan yon kan ke li te genyen tou, donk se konsa mesye sa yo te mouri. Mèsi bokou medam mesye, se te yon ti koze avè w sou Chalmay Peral ki te make finisman Mouvman Kako nan Nò a. Mèsi bokou. Se te Pwofesè Henri Fontaine avè w ki t ap fè yon ti koze sou listwa Dayiti. Mèsi bokou.